Nou di bonjour, bonjour, bonsoir, sa depan lè wap gade video sa. Jodi a se Cooking with Esther ki antre lakay nou jodi a. Pou nan pote yon ti resèt ki trè fasil pou nou ki se bonbon siwo. Tout a Asian people myo, a isi m konnen nou konnen sa sa bonbon siwo vle di. Mwen pral prezante nou engredyen ki pral fè resèt sa. Nou genyen, sa se farin nou, epi si krem,

Let's go! Nou toujou konnen sa m di nou, premyèman depi nou kòmanse, lave men nou epi make sure zong nou pa long, pa gen kutex ladan yo epi lave tout afè nou, wè li, wè dlo ladan m sot lave l epi m lave men m epi kounya la nou pral kòmanse, kisa nou pral fè m pral kale jenjanm nan, m pral graje jenjanm sa epi pou nou kòmanse m siye li, m ti met dlo ladan li, m gentan lave l nou pral kòmanse, ok. Ok. Sa se premye. Ki sa nan fè premye man? Ma fè li nan blendè sa. Ok. Nou wale itilize blendè sa. Ma monte. Ok. Ki sa nan fè premye man? Nan mete farin nou. Nou fè mete dousman pou l pa tonbe. Nou fè mete. Resèt la anba pou nou. Lè nou met farin nou, n ap mete, sa se poud jenjanm, poud jenjanm, poud miska epi poud kanèl la. Tout ansanm. Epi ki sa n ap fè kounye a? Ok, ki sa n ap fè? N ap mete yon ti spoun poud elevasyon. Epi n ap mete yon ti spoun bikabonak. Yon ti spoun bikabonat. Ok. Apre sa ki sa nan mete anko, nan mete yon ti sel. Yon ti spoun sel. Nan mete reset la an bal pou nou. Epi konya, kite monte mikse a. Mwen monte kounye a, m pral fè melanj farin nan avan m met lòt bagay yo ladan. Kite farin nan melanje ok. Si se te a men nou tap fè l, kite m desann sa pou m al mete rès engredyan yo. Si se te a men nou tap fè l, nou tap melanje siwo a, sik la avèk jenjanm frèch la pou nou te fè l. Epi si se nan miksè nou mete sik la. Mete sik la, nou mete tout rès engredyan yo. Ok, sa e siwo a, pa bliye. Siwo kann oubyen siwo molesis. Ok. Mete siwo a. Epi kounya nou mete lèt la. Yon tas lèt. Epi kounya la, M pral retounen mache farin nan ankò. Ok. L va kòmanse l fò pou l va tonbe. L kòmanse l pi piti. Ok. Li fò pou l ap fè bon gou siwo nou swiv. Fè li pandan l ap mache toujou kounye a nou pral ajoute esans vanila nou. M ap mete yon ti spoon. M desann volim nan pou l pa ban m pwoblèm pou l pa tonbe. Epitou m ap ajoute.

Wala. Pou yo wè. Ok. M fini ak sa. Epi kounye a ki sa nou wal fè? Nou wal bere plato nou. Si se nan plato wap fèl. Si se pa nan plato wap fèl. Se lòt chema wap fèl tankou pen. Ou. Klin etajè ou, ou mete farin, epi wal metel pou kal mache pase lè wap metel nan plato li pi mou, si se nan a men wap fèl ou oblije fèl pi di ok. Kounya nou fini nou pral tcheke sa gade sa e bonbon siwo nou wè koulè bonbon siwo a.

Bon nou prale nan fou, m gita met fou mwen chofe, epi kounya, m pral mete li nan fou. Wè kèman li molas? Si ou tap fèl, gen yon lòt fason ou ka fè bonbon si ou lè konsa ou wè bezwen, ou vè farin, epi wap metel. Ok. Kounya m pral mete l nan fou. E pi, m ap tounen pou n vin bò rezilta. Here we go. M sot retire li. Mezanmi, men rezilta. M pa konn si nou wè. Kamera. Wè li? Ok. Men pen an. Oups. M di pe bonbon siwo. M al vide l. Kite m vide l. E li fè li nan yon tray ki laj. M al vide l pou m ka wè. Koman l ye? Koman l ye? Ok. Lè m fin vide li. Wè sa m gen? Ok. Lè w ap fè bonbon an pou konnen si l kuit, avan w retire l nan fou a, ou pike kouto a nan mitan l. Depi w wè l soti, l pa sal, kras farin nan pa mou ladan l, li kuit. Bon m gade m wè. Sa se bonbon siro nou ti moun. E wi. Yo kama bonbon nou sot. Ok nou wè li. Ok, se te yon plezi pou mwen pou m te kapap pataje video sa ansanm avèk nou. Pa pman de nou, pa bliye. Lè nou fin gade video a, avan ou bi. Pa bliye abone chanel la. Chak rma, chak jou, chak semèn, m ap toujou fè efò pou m pote de resèt pou nou epi pou nou pataje ide nou ansanm. Sa m konnen anpil moun konn fè bonbon sa. Avèk bonbon sa l mèt se bò lakay ou, ou ka fè ti biznis ou avè l, whatever sa ou bezwen fè a. Epi tou ou menm tou ka lè w ap fè l si w vle ou ka met ti rezen, nenpòt jan w vle. Men resèt de baz la mwen ba ni nou, mwen ba nou li. Se te yon plezi pou m te la avèk nou. Esther, Cooking with Esther ki te antre lakay nou pou l pote ti resèt bonbon siro sa pou ni. Tchaw tchaw!